Michel Martelly son frekan liye, son gang sal ki pèmèt on ta de drug dealer, on ta de kriminèl vin santi yo legal nan la repiblik pou simen la terreur, epi li menm li vin pran plezil poul ka viv pi lontan, li vin li vin rale chenè sou nou nan jwe nan bal tout kote nan tout kominote mach ap jwe met kòb li deyò bay nèg di bay bay pwomotè lajan epi fè pwomotè fèl vin jwe poul ka poul ka gwo biye sou nou poul ka ba nou repons non. M te di ke fò m jwenn yon mwayen pou bagay sa fini 2022 an. Yon nèg la moute yon kote, Lè yo kontan, nou kontan, lè nou kontan yo fache. Yon pakèt ti vagabon sal, Jojo Lòkè, epi, epi, Roro Nèlson, yon pakèt lòt ti vòlè ki nan zòn Nouyòk. Brase kòb peyi a, yo vòlè kòb peyi a, al jwe nan kazino tout la sent jounen epi ap gad pèp ayisyen kap mouri nan grangou epi kap kidnape maten midi swa. Nou stop Michel Martelly. Trèt, 31 desanm sa ou tap ka kenbe ti vagabon sal sa nan ranse nan figi moun? 24 desanm ou tap ka kenbe ti vagabon sal sa ki rele Michel Martelly a? Ou tap ka kenbel nan ranse nan figi moun tout kote, fè pòz atis li? Lè w soti nan stad atis a vòlè, lè w soti nan stad atis a drug dealer, fò w ret nan liy ou. Lè w t atis la tout moun te konnen. Lè w vin drug dealer a tout moun te konnen. Lè w vin kidnapè a, w ap patisipe nan tout vye zak kriminèl la, tout moun vin konnen. Nou kanpe w pa ka bat kò w kounye a. Ou se yon ti vagabon, yon malpouwont, yon ti kriminèl, w ap rete sa w ye a. yon ti gagotè, yon ti azamann, w ap rete sòy a. Men stati chèf deta, ou pap janm genyen l. Yon vòlè k pase son pouvwa, son gang ki pase nan pouvwa, w ap rete yon chèf gang. Epi se tou. Nan, si nou ap asepte pou nan, pou Izo, pou Izo vin pran plas Martelly a, degaje nou, fè chèf gang Izo vin pran plas Michel Martelly a, epi nou fini, nou kraze peyi a nèt. Nou konprann? An palan an pale de atis fòm tou felisite staff tonymix ou byen tonymix m pa konnen. Paske yo gen konseye. Paske wè lè w fin faksyon sa yo awogan ou itilize awogans pou vin fè pase mesaj ou ou byen pou vin x ou byen ygrèk zèd ou vin pa gen respè pou moun. Èske nou konprann? M di aske pou atis ayisyen yo retire sa nan tèt yo. Sèt kesyon depi yo kritike yo, se egri ou egri de yo. Oubyen fason sa a, oubyen si m ta pale de menm yon kad de nòmalizasyon an tèm de depi ou al jwe, ou gen dwa w pou ou al fè l. Se yon bagay ki legal, se yon bagay ki nòmal. Non, li pa nòmal. Lè n son atis non peyi pou n pral pou n pral jwe pou yon tiyè li pa nòmal pou n son atis non peyi pou n pral jwe pou yon kidnapè li pa nòmal e l pa nòmal pou la senp le bòn rezon yon chèf gang dwe ret yon chèf gang epi pou l ret nan kwen pa l pou l refijye nan kwen pa l se sa l ye lè lè lè n ap pran pretèks n ap di ke wi gang nan te di nou pral bègè nou gen fanmi nou atè nou gen biznis nou gen iks Plen nan yo k masisi. Kounye a si yo di yo renmen w, sa w pral fè? Ou pral tounen yon homo tòg? Sa w pral fè? W ap dread ou nan tèt ou? Ou pral tounen yon homo tòg pou desann vilaj de Dye? Le fè ke chèf gang di l renmen w, ou pa gen, ou gen pitit ou la, ou gen madanm ou la, m ap oblije al bay dèyè m. Plen ti masisi sal anndan vilaj de Dye. Chèf gang sa yo gen nan yo k masisi tou. Li nan pil bèl dread nou nan tèt nou. Nou pral dakò pou vagabon ap ponpe nou, kenbe dread nou, ba nou bakchat bann ti vwayou. Lè nap pran pretèks sa, nap pran pretèks sa, lè mas, l, si chèf gang sa yo mande nou fè masisi fò n desann anba, nap oblije di yo wi l gen zam e kidnapè l ye, l ka pran fanmi m, li ka pran, nap, nap fè lach, nou pral desann la vin fè yo ba nou bakchòt, ba nou omo tòg. Pa gen nèg kap pran l nan men nou. Men sa, sesi nanpèch pa sela. Artist Tony Mix oubyen DJ Tony Mix mwen salye l. M salye l pou la senp e bòn rezon li gen kouraj epi li byen konseye tou ki fè ke l vin devan ekran l fon live l eksplike presyon ke l ap sibi l eksplike nan moman l te di li te fè deklarasyon l lan l te sou chòk. Kit yon moun gen dwa dakò l ou gen dwa pa t dakò l w ap di yo wi poutèt yo di l egziste e sou blòf li ye. Sa se se se se se pa tout moun ki gen sa lakay yo konsyans e l vini l pale li pale ak peyi a l prezante ekskiz li e dayè l prezante li prezante l a fanatik li e se e pou fana e fanatik li l pou l prezante li l pa prezante l a lòt moun non men sèlman Nan live misye a tou ou santi yon sètèn awogans oubyen yon mank yon mank de dimansyon. Kote l tou ap choute eh yo rayi mwen map mennen depi 10 an eh map mennen depi 10 an se paske map mennen an oubyen yo rayi m yo ek jalou de mwen non Tony Mix John Colem Morvan ki kritike w Theriel Thelus ki kritike w se pa rayi yo rayi w mwen menm pèsonèlman m pa rayi w kòm moun. Èske w konprann? Men, kèlkeswa moun ou wè m ap pale de li, m chèche konn tout enfòmasyon de li nèt. M pa, m pa janm, m pa janm jwenn ou tèlman, apre bagay machin Michèl Mateli a, m pa janm jwenn ou nan yon bagay ki gen rapò vye bagay. Epi, fanmi w an tèm de manman w, Yo toujou di manman w se yon moun de kè, ki te machann alepòk, se moun de, kit ou gen lajan, kit ou pa gen lajan l ap vann ou manje a. Timoun lekòl alepòk ki vin gran kounye a, yo tout ap pale w de granmoun nan, se yon moun de kè, se yon moun kè pwòp manman w. Sa vle di kèlke pa, kèlkeswa sa w ta reyalize nan vi w epi yon kado l ye, se kè manman w ki fè w vin genyen l. Jwenn gide pa dèyè ed paran w depi se bon kòb k ap antre n ke li itilize pou l fè edikasyon oubyen pou l fè pou l ba w manje pou l bagay alavni gen bagay k ap vin sou ou de fason tou natirèl e pa rayi moun rayi w men fò w konnen tou antan k on Didier ki koni ou s on egzanp ou s on modèl nan sosyete a anpil lòt ti jèn alè aktyèl la ou mèt te wè l te pitit on pastè l ap kopye w paske ou fè sa w ap fè a byen. Se yon bon bagay lè wap fè yon bagay ki sanble avè w. Gen nèg ou wè k vini kap fè DJ a la, ou, yo konn fè bagay la vre men yo pa sanble a DJ. Paske menm mwen DJ nan entènasyonal la, gen stil fò w genyen pou w DJ a. Ebon frè levanjil ou ye. Se pou w, gen de nèg ou wè kap chèche jan pou l DJ a boul vant li prèske rive devan tèt li, oubyen nèg la pa met bèl rad sou li, rad di yon jan like this like that epi w di w DJ. Non, se yon atis ou ye, gon jan pou w ye. Fò w bling bling, Fò flash! Tony mix gen tout li menm, li sanble a sa lap fè a. Èske w konprann? Tony gen dwa pa fò pase yon seri de nèg, men m panse si misye al jwe nan entènasyonal, yo ba l mizik yo, yo ba l tout bagay, li gen bagay li devan l, mwen m panse misye ka fè menm sa lòt lòt nèg ap fè nan entènasyonal la wi. Paske djòb li a diferan pa rapò yon nèg k ap chante. E sa k fè l ret vivan depi yon depi 200 zan tou. Li avantaj li Men pa gen nèg ki te ka rayi w pou w ap egri de ou Èske m son DJ? Èske m son mizisyen? Poukisa pou m egri de ou? Èske m te rekonèt ou? Jamè Èske w konprann? Èske m te ret kafou M pa t nan ling ou M pa t konn anyen de ou ditou E sou rezo m wè w menm jan ak tout moun Menm jan mwen m gen dwa renmen jan w jan w jan w jan w vibe M renmen sa M renmen lè yon atis pa vann tèt li tankou grapyay Dayè gon seri de nèg m wè sou rezo sosyo a la k di se atis. Se yon wont pou atis. Atis dwe toujou an mòd djòlè. Ou dwe toujou gon jan pou w ye ki pou w diferan. Gon imaj fò w ap vann li. Gon seri de nèg Ayiti pwomotè rele yo Ayiti vin jwe Miami. Kisa nèg la gen tan rele yon kouzen l. Yo di non chanm kay pitit fou la kite l pou mwen si pitit ou a pa la. Se ladan m ap dòmi. Hein? Gen nèg ou jan deye sou kanape moun yal dòmi etazini epi yo pral jwe moun ap wè w fè makak non Tony diferan lal jwe pou ou ou bal sekirite ou bal gwo machin epi ou bal otèl ou bal first class m renmen sa yo fò pwomotè a depanse ak kòb lap fè a e m renmen tou pou bay atis la valè ou rele l vin jwe sitou nan entènasyonal lè lòt moun lòt kominote ki byen avèk avè w si w gen de twa moun nan kominote ki byen avè w mwen si m gen yon vwazen m la yon atis vin kote m Pou m di s on atis ayisyen, pou m di s on chantè, se yon chantè koni, yow, m pa ka vin, atis la pa ka vin kote m la pou l like this like that non, fò l flash! E fò l, e flash li a k ap fè m plezi mwen menm. Seri de nèg lò wè yo, ou tande sa atis yo ye, vye vès kole sou yo sot depi anlè, Pant je yon bò, vye bouton a goch, yon seri de vye mayo bò katedral, vye fake y ap vann, vye Louis Vuitton fake, vye yon seri de bagay. O wi nèg la se sa l ap fè l ap chante. Nèg yo tou sal. E sa ki fè Tony Mix la diferan pa rapò avèk anpil lòt. Anpil lòt. Èske w konprann? Moun pa ta ka rayi w. E sa k fè ke nou jis felisite live misye vin fè pou l prezante ekskiz li. E anplis poul tou di ke chèf gang yo mèt tiyel li pa pral jwe nan vilaj de Dye toutotan ke nèg sa yo pa depoze lèzam pa gen lapè ki fèt pou moun mache desann jan yo vle. Men son son gwo bagay li fè a paske li pa kite awogans lan potel ale nèt poul tal vin chita lap vin joure manman moun lap vin dim pa dwe pèsòn anyen non mwen menm mwen pap prezante ekskiz paske non. Atis la do panse depil fin atis se pou tèt li sèlman non ou se artist mwen ou atis ou se atis ayisyen ou se atis mwen de fason otomatik èske w konprann ou vin la Montréal ou fon grimas la wal fon vyòl se kominote a ou pral bani se ète ayisyen map santim wont fò fann tèt ou nan wo nivo a nèt al kole tout otan ke ou kapab. Men Wyclef se Ayisyen se Ayisyen l ye Wyclef son atis mondyalman koni fè fè l al fon vyòl son fanm non fè l al joure manman on moun non fè l pou wè kòman yap fin avè l a la minit pou wè sil ta gen sponsò pou wè si sponsò l yo pap pap retire tout non e m byen kontan tou misye ekskize sponsò l sponsò l yo tou e misye di ke lè l tal jwe vilaj la l te retire etikèt sponsò li. Kèlke pa son bon bagay. Men lè w ap gat misye tou ou wè son nèg ki genyen moun k ap manedj li. Ou wè son ekip. Ou wè son staff. Gon seri de nèg menm ki vini k ap joure, k ap vin di, k ap vin bay manti, k ap vin jwe. Ou wè son nèg ki pou kont li. E lè w pou kont ou, ou ap fè bavure, ou ap fè gaffe, ou p ap menm konnen menm. Antouka m felisite atis Tony mix ki pran desizyon sa, kelkeswa jan sa ye m felisite w. Eklatman sosyal la fèt kanmenm e lè abse sa pete nan vizaj yo map mande eske yap gen enfimyè? Eske yap gen doktè? Eske yap gen yon pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dabse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo? Peyi a di ase, nou paka prale janl ye la.